Salut tout moun Bienvenue sou chanel mwen kote jodi a m pote yon nouvo tutoriel pou nou Jan m te anonse nou deja pou m moutre nou koman pou nou mete yon banyè sou chanel youtube nou Ok San pèdi tan ann antre pou n al fè sa Pou w al fè sa w ap sèlman antre nan google chrome sou telefòn ou Epi lè w rive w ap antre nan youtube Lè w fin rive nan youtube, ou prale nan 3 ti pwen anlè a epi ou pral mete l sou vèsyon òdinatè. An palan de 3 ti pwen sa. Ok. Ou pral mete l sou vèsyon pou òdinatè. Ok, lè w fin mete l sou vèsyon pou òdinatè, l ap vin prezante konsa devan w. Kounya ou ka fè yon ti zoome ekran telefòn ou an. Pa bliye, si tout fwa ou gon òdinatè nan men ou, ou pa bezwen ale pou al fè tout demach sa yo, depi sèlman ou moute sou YouTube sou òdinatè w lan, l ap vin prezante konsa devan w. W ap sèlman antre, w ap sèlman antre nan foto w, eskize m, Kounye a wap antre nan foto profil ou an. Kom mwen menm mwen pa gen profil nap wè se ka. Ok lè w antre la kounye a wap antre nan votre chaîne. Lè w fin rive nan votre chaîne lap vin ba ou l konsa. Ok kounye a wap pran personalize la chaîne. Ok, lè fin bon pèsonalize, lè fin antre nan pèsonalize la chèn nan, wap vin jwenn li konsa devan. Kounya kisa wap fè? Ok, wap sèlman teke ekran akote ekran la ki nwa. Lè w fin teke l, kounya lap vin ba w yon ti sin kreyon. Kounya wap antre nan ti sin kreyon. Ok, banm fon ti zoome l pou nou. Ok, la pou dezyèm nan. Ok. Kounè a, si tout fwa, banyè YouTube nou an, se nan galri nou liye, nou te getan fè yon banyè YouTube. Kounè a, nap sèlman antre. Kote k make Seleksyone yn foto su vòt òdinatè. N ap teke la pou nou antre nan l ap lage nou nan galri telefòn nou an egzakteman. Men si toutfwa nou pa gen banyè YouTube ki nou poko prepare banyè YouTube nou, an atandan nou ka YouTube tou ba nou kèk imaj nou ka mete dèyè YouTube nou an ki pou Fè l byen parèt, depi yon moun parèt, pou l wè YouTube nou an byen prezante, yon fason pou moun nan anvi rete sou chanèl YouTube nou an. Kounye a, pou nou, si nou pa gen banyè ki tou prepare, n ap antre nan galri telefòn nan la. Sa e anba nan de galri YouTube ba nou. Ok, kounye a, lè nou rive la, kounye a n ap jwenn yon ta de imaj ki tou disponib. Ok, kounye a nou pral chwazi sa ki nan gou nou an. Mwen menm, m ap chwazi sa. Paske se li mwen pi renmen. Ok. An apre, na fe rekadre. Lè nou fin rekadre l, normal, lè nou fin mete l fason na bezwen, lè nou fin pran pati nou bezwen, nou fin seleksyone pati nou bezwen, kounye a na fe seleksyone. Ok, kounya jan nou ka wè la, chanèl YouTube nou an gon fason prezante, tout moun ap renmen l. Ok, wè la, li byen bèl. Kounya nap sèlman, kounya men m pa chwazi mete profil, nou men m konseye profil la pou nou mete l son bagay ki trè trè senp. Si tout fwa nou ta renmen konn kòman pou nou mete profil la, paske m konnen gen nan nou ki ka pa konn kòman pou nou mete l, nou ka kite sa nan kòmantè pou mwen. San pwoblèm, m la pou nou, pou m ba nou sèvis. M panse se tout sa ke m te pote pou nou jodi an. Tchaw tchaw, n ap kwaze ankò sou menm chanèl la ki se Kontrakte Club.